Yeah bonjou tout fanatik bal studio Haïti kelkeswa sijè kem antreprand li kanmenm pote yon pwoblèm sa vle di se kòmsi m ta di w se fè silans nèt pa fè yon emisyon menm paske kelkeswa sam pral di lap poze kanmenm yon pwoblèm bò kote yon moun nan mond lan kanmenm. E chak fwa mwen fè yon emisyon, mesaj mwen yo frape pòt di mil lòt kote, e menm plis. Paske, platfòm sa ke nou genyen ki se Baal Studio Haïti, nou gon jan n reflechi ladan, nou pa vin fè emisyon pou emisyon. Nou ka wè ke m te siprime videyo a, san m pa di ki tit ke l ye, e nou konnen l byen, m te gentan gen vyou sou li, m te gentan gen like sou li, m te gentan gen kòmantè sou li, youn nan yo pa enterese nou, nou jis siprime l. Poukisa? Paske eko ke sijè sa te gentan ap fè, Anpil kout telefòn te rann nou sispann li. Men, n ap vini avèk yon sijè la, se toujou menm pwoblèm yo, men kanmenm, m pa konn kisa pou m di ankò, èske m ka al fè yon platfòm kote ke m pral jwe mizik? M pa animatè. Kòman m pral jwe mizik? M pa ka al fè l pou m al fè de bagay pou moun ri, bat bravo, ki p ap itil anyen. M pa ka fè sa yo, gen moun ki la pou fè yo. Jodi a nou pral pale de sijè ki di pou detwir un sort et faire voir passer les maléficients. Sa se Salomon ki bay li nan Dragon noir paj 74. Li di ke li bay yon mwayen pou detwi yon sò, ou nou tout konn sa ki yon sò, si w pa konnen, e pa mwen ka pral nan diksyonè pou m fè w wè sa k yon sò. Epi. faire voir pase lè malefisyan sa vle di si gen plizyè malefisyan ki enplike nan sò w la n ap kapab wè l men nan resèt sa Salomon pale de miwa pou w fè resèt la fò gen miwa la pa vre m pral aprann nou kòman menm si se pa an pwofondè kòman nou kapab fon miwa miwa la pa janm gon sèl fas miwa sa ke l pale a li gen de fas Sa vle di, fò nou te kapab konfeksyone miwa la, li fasil. Alò, pou moun ki konnen, si w pa konnen, mwen m ka fè yon miwa pou ou. Se de fas miwa a dwe genyen. M ka fè l de fas pou ou. Pase e pa nenpòt moun ki ka fè miwa w la. Epi, fò nou pa t souvan regrèt ti monnen nou pou nou pa ka bay yon moun fon bagay pou nou. Pase nou souvan ta renmen se kado yo fè nou li oubyen nou ta souvan renmen E son bagay n achte pou 2 gouden. M pale sa toutan. M gen 3 zan, 4 ans, 5 ans, 6 ans depi m ap pale konsa. Paske m reyalize ke nou pa twò renmen peye anyen. Men si nou vle, paske m konnen n ap viktim anpil de sa m ap pale la yo. Se sa k fè m fè l pou nou ka konprann e pou n ka defann tèt nou pèsonèlman. E se pa toutan ke n ap rele yon moun, gen de fwa l pa disponib e sa lakoz ke nou ka gentan gen lanmò. Men, si nou gen zam nou, n ka nou ka defann tèt nou, l ap posib pou n gen tan bay tèt nou yon solisyon. Pou detwi rensò e faire voir passer les maléficiens oubyen faire passer le maléficient, si se youn oubyen yon plizyè. W al achte yon po de tè nèf, acheter un pot de terre neuf. E sa kouvèti yo. Sa vle di wap achte yon krich ak tout ti bouchon an. Yo baw egzanp yo di w pou 1 5 sou nan paj 74. Pa al pran egzanp 5 sou a ou ka achte l kanmenm pou w monnen san w pa fè pri a non. 1 pake d'aiguille wap achte yon pake egwi. 1 coeur de veau A la rigè, un on pourrait se servir d'un cœur de femelle, sa vle di ou kapab achte yon kè yon jèn ti bèf oubyen yon femèl. Femèl la pi bon. Le tout san machande, ou pa fè pri pou yo, ou jis rive ou ba yon kòb anplis, yo menm ya ba w monnen. Si bagay la te vo mil goud, ou gendwa bay twasan dola. Si bagay la te vo san dola ou bay mil goud, yo menm ya ba w monnen. Pa regrèt fè sa w pral fè a, paske nou toujou gen yon pwoblèm pou kèlke santim. Se jis vire, pase ou bezwen siksè ou pral chèche l, pa al nan fè pri pou kontravye travay ou. Byen bare lapòt ou lan pou ra opere. Sa vle di pòt kou a pou e sak fè li nesesè lè w ap fè maji fò w gen yon kay ki pou ou menm pèsonèlman ki pa gen lòt moun abite ladan. Yo di w ke pòt ou pral nan chanm ke w pral travay la fò w bloke pòt sa a.

pou w kapab jwenn li pou w sèvi. Wè, yon asyèt tout nèv. E pa asyèt ou te manje deja ou pral lave pou w fè sa. Epi kounye a ou pral repete pawòl sa yo sou chak grenn egwi ke w pral pike nan kè bèf la. Yn fwa.

au feu sa vle di wap metel nan dife epa nan yon brèz dife non wap metel nan dife tankou ou tap fon manje wap kitel bouyi de 11 zè jiska 11 zè 30 wap kitel bouyi e inèdtan aprè minwi o mwen le landemen on fwi le po dan la tè dans un endwa non kiltive sa vle di ou pral pranl demen maten nan zòn Une heure du matin, sa vle di aprè minui, ou pral nan yon teren kote yo pa fè jaden, ou pral antere li anba tè. Ok, te m al gad nan liv la tou pou m ka di nou plis. Paske m konnen gen moun ki pral fè l kounya, paske gen anpil moun mwen konnen ke yo fè yo abi, ki ta renmen jwenn yon solisyon pou yo remèt kou, paske Ayisyen renmen remèt kou.

Répétez les paroles ci-dessus en regardant dans le miroir. Sa vle di fò w gen miwa la. Tanto d'un côté, tanto de l'autre côté. Se sa k fè m di w fò miwa la gen de fas. Il est rare qu'on ne le voie pas passer plus ou moins souvent. L ap difisil pou w pa wè enmi an k ap pase nan miwa w la. Paske w gen de fas nan miwa a pou w chèche l. Pran byen swen de ne pa sortir paske la li ta nesesè fò gon kay ki pou ou sèl pou pa gen lòt moun abite ladan paske si gen lòt moun abite ladan sa ka rann ke gen de chòk an retou ki tonbe sou youn nan moun nan kay la m pral baw rezon k fè sa yo di w pran swen de ne pa sortir pi gò soti pandan operasyon an e ke pèsòn de la mezon ne sorte Sa vle di lòt moun yo fòk y al nan travay, si pou y al nan travay fòk y ale sinon y ap revoke yo. Gen anpil bezwen ke yo ka genyen fò yo sòti. Sa vle di fòk ou gen yon mezon ki mezon ou menm. Eske nou wè? Pandan ke dire l'opération, sa vle di ke e ke pèsòn de la mezon ne sòt pandan ke dire l'opération. Sa vle di lòt moun yo fòk yo sòti. Il è bon de done un pakè o malad avan de kòmanse l'opération. Sa vle di moun nan ou genyen li malad se yon mal yo fè l. Ou ba l yon pakè. Pakè a se yon pakè de flè ke w ba l kenbe pandan oubyen pandan yo di w ke yon pakè a yon malad avan kòmanse loperasyon. Avan operasyon an ou bay malad la kenbe yon pakè. Il faut faire une neuvaine, ou konn sa k rele neuvaine, yon pa yon priyè de 9 jou, sètadi ke pandan 9 jou a 11 è edmi swa,

Sinon gen anpil pwoblèm ki kapab rive moun ki abite avèk ou yo anndan mezon an. Se ou menm sèl ki dwe ladan l. Gen de moun ki ka twouve w dwòl paske w abite pou kont ou. Ou gentan pa abite pou kont ou. Ou gen w mezon aprè tout operasyon ke w kapab ale jwenn ti fanmi an. Men kote w ap pale maji, w ap pwononse de mo, w ap fè de grand operasyon, li nesesè pou gen w mezon ki Mezon pa w menm, se pa kay ou l lwe non, paske bagay sa yo pa fèt nan mezon a lwe. Mèt kay la gen dwa mande w kay la nenpòt ki lè, paske li sispèk ke w ap fè de bagay dwòl pou li menm. Fòk ou endepandan. Sonje ke nou gen Baal Studio Haïti, se yon platfòm an matyè de maji, se relijyon sosyete maji. Tèlman gen pwoblèm nan mond lan, nan mond ayisyen an, e li fèt nan lòt nasyon yo tou, gen de gwo pwoblèm k ap pase, se sa k fè mwen fè jan de emisyon sa yo pou m kapab eklere nou, pou m pèmèt nou konnen kòman nou ka defann tèt nou. Men kounye a, kòm mwen konnen, pa egzanp, nou menm ki aletranje, nou p ap ka fè egzèsis sa a, paske fòk nou sòti, gen de ti pwoblèm k ap anpeche nou fè l. Men sonje ke moun kap fèl pou nou an li merite pou nou peyel chè paske nou wè tout jan de egzèsis la kisa yo di ladann e si nou gen dragon rouj la veritable dragon noir veritable dragon noir e si nou menm nou gen veritable dragon noir la nou kapab e Al gade pou mwen nan paj 74, nap wè tout sa moun nan operatè la gen pou fè, sa vle di li dwe peye nòmal. Men m toujou konnen ke nou vle sèvis yo men nou pa renmen peye a, peye a li two chè, li tou souvan two chè. Nou ta renmen fè siksè. Mwen konnen nou ta renmen fè siksè. Donk se sa map di nou, al gade pou nou wè anvan nou al mande yon majisyen an Ayiti yon jan de sèvis konsa fè pou nou. Paske sa yo yo koute. Kèlkeswa egzèsis nou wè an maji yon moun mete. E m pa konnen alò pou tout moun k ap pale serye, oubyen e pa moun k ap bay manti yo, si se serye sa moun nan di a li koute chè. E sa k fè, malere pa ka antre nan bagay sa yo rele maji a. Si w ka fè l pou kò w, fè l pou kò w. Moun ki pa gen mwayen ditou pa dwe antre nan bagay konsa. Non sèlman enstriman ou bezwen yo koute chè, non sèlman tan yo presye tou pou fè egzèsis la nòmalman. Gen moun ki pa konprann anyen, yo jis bay degouden, yo di yo degaje w fè l pou yo. E fò m di w ke majisyen an, non sèlman li pa p ankouraje, non sèlman li gen responsablite, gen anpil bagay ki ka fè li pa rete fokis sou travay la. Donk ke m konnen gen anpil nan nou ki gen de gwo maladi lakay nou, de gwo moun malad lakay nou k ap soufri, se moun ki fè l mal, egzèsis sa pèmèt nou jwenn Rezilta de li. Pa bliye apre tout egzèsis la lè w fin fè l sonje fè w gen miwa majik la, pa bliye fè som 94 m ap tou bay sèvan ki se EL a no taf. Si nou adrese nou apre tout egzèsis la nou fè EL a no taf som 94 rapid rapid n ap jwenn rezilta a men lè w ap fè som 94 la fò w ale nan yon jaden nan yon chan ki pa twò pre oubyen nan yon ti rak bwa, yon boskè kèlkonk pou w al fè priyè sa a ki se Som 94 la. Ok? M kite nou la, al medite sou egzèsis la, ou wè kòman nou menm nou kapab defann tèt nou men si s on moun n ap bay fè l pou nou sonje ke moun nan merite lò paske li pran tan moun nan.